Mwen menm m trè serye sou sa. Kelly son bon grenn zanmi, Kelly son bon grenn zanmi m li ye. Paske Kelly se yon moun m apresye lontan lontan. Depi lè Widiana separe avèk Kelly a, m pap ba nou manti san pou kache m te dèyè sa. M tap tann okazyon sa. Ah ben bon men men men men ah men nan men nan bolan nan Kelly Kelly nan bolan Kòman? Ni bon pou yon lòt.
Ebyen e sa wi men

ok.
Pawel wap pale de pase kounya. Kelly pa nan pase anko kelly nan prezan 2023 moun sa li nan 2022. Kelly ki pou reponn mwen kesyon sa kelly. Non tande kelly se frem li mka reponn li pou li. Non m tap swiv live lan m wè lè w rele an kòmsi m pa kwè se frè w nan ki fason li frè w. Non lèm di frèm nan kòmsi zanmi nou ye bon zanmi bon zanmi li genyen. Zanmi wi bon zanmi bwè m konn li pou live mwen swiv li sou live mwen. Prince ou pa nan kè Kelly kite Kelly pale pase kit Kelly di byen kit li di mal map toujou fè aplikasyon an pou li paske m vle sa m tap tann moman sa m diw sa deja. Oh my God. Bon eskew vle pou Kelly retounen nan pasel kounya de sa wow. Non mwen menm mwen ta vle li asirem sa paske gen yon pakèt moun kap di aplike aplike pou yo ou konnen reyalite a kou fin aplike pou yo lè yo vini

Wi prens. Wap ou gentan abòne avèk Kelly deja wap ekri Kelly men make sure make sure map pa di Kelly pou Kelly rele w menm poun ka fè bagay la poun ka fè bagay la plis an prensip wap voye nimewo sa bay Kelly Kelly ap ekriw sou WhatsApp pou w ka pale pi byen ak Kelly la de je kontre mwen ti kaba Kelly ap pale avè w men pa bliye atè m yon gason se gason m ye tou wè nan pase m si m ta yon moun e pase m li ye m pap chita sou li bon m ka baw opinyon pam ka diw men kijan kèm ye moun sa li pa nan moun mwen ankò men otomatikman sa fèt ke li son lòt moun ke li ap ye ki bagay ou djòl ap pale la ke li an amerika ou djòl nan sendomeng ap fè makak
oh e ke li kou dil m pa renmen sa non prens asistan cheri tande m tande yo di blòdè pa ebyen sa m tap di wi ou konnen m pa gen anpil tan devanm la aprè map fè ti tande

M tap di nou pye kout pran devan. Nou pat Kelly, let kwèm. me tell you something.
Wait, wait, wait. Banm mò chita, tann mwen tou piti. Se nan konsa, pa egzanp pa bliye ou se yon figi piblik, pandan ou piblik lan gen moun ki vle fè anpil byen pou ou.
Alèz.
Ou tande, ou ap tande?
Yeah. Sa di gen de bagay ou ka di an blag, Men gen de moun ki trè serye kap pranl trè o serye. Trè o serye monchè.
Pa egzanp, achte serye. Yeah, paske gen de moun. An epi aprè frè.
Achte serye men. Non, tande, tande, tande. Non mwen achte, non. Nan sal di a m wèl serye men lè mal gade, mal gade page, paj li an, m pa wè li gen foto menm. Sa vle di m pa konnen. Esa pwoblèm nan tou, yeah, m pa achte gen foto. Yeah, se ka yon moun kap, ki vle fè yon bagay men li pa vle parèt twò piblik tou nan yon sans. Men pa gen pwoblèm, nan kenya bat nouvèl. Nan sal di yo m panse li serye wi Kelly poun fini banm di yon bagay ou wè lè w gen yon moun lè w gen moun ki kwè nan ou maestro se yo gen moun ki renmen nou pou tout bon wi. Ah wap konn jòj baz wap konn jòj mwen m di Kelly sa yo yo ou wè ey ey saj pou sa m toujou di Kelly m toujou di Kelly wè kritik se kritik kap fè w boute pi devan Kelly gen plis moun ki renmen l ke gen moun ki rayi l

M janti mwen, m janti anpil menm. Bon wap di ou janti. Bon mwen menm ki rele saj dèfwa m konn jete S la pou maji. Non sa plis sanble m ke ou menm paske m vin plis janti ke ou. Pa kouri la, pa vin la. Alèz!
Alèz! Salye li mesye.
Pa vin la.
Waw! Orijinal. An e dwèt sa? Dwèt sa? An? Yeah. Wow.
Kelly bay problem, man. Gon moun ki di Kelly fake. Mes amis,